Bonjour, bonsoir tout fanmi, zanmi Le Dialogue yo. Se yon plezi pou mwen la ansanm avèk ou jodi a. An jeneral, nou toujou wè m akonpanye de mari mwen pou nou fè emisyon sou maryaj, relasyon, kote ke nou konn bay avi nou, nou pataje de zide ansanm. Men jodi an m ka di se mwen menm sèlman ki la. Pandan m chita epi m t ap reflechi, M di menm si l pa la, poukisa m pa fè yon ti dyalòg ansanm avèk nou? Eben se sa k fè jodi a nou wè m pou kont mwen. Mwen vle kòmanse avèk yon kesyon kote m pral pale ansanm avèk medam yo. Yon kesyon ke anpil nan medam yo ka toujou petèt ap poze tèt yo. Son kesyon ki trè trè senp e son kesyon ki ka fè w reflechi anpil anpil tou. Kisa kesyon an ye? Kesyon an se, Eske ou pèdi tèt ou lè w vin madanm? Eske ou pèdi tèt ou lè w vin madanm? M panse ke nan moman la anpil nan nou ka kòmanse ap reflechi, ap poze tèt nou kesyon. sou kesyon an. E kesyon sa, m pral kòmanse reponn li pa yon lòt kesyon. Kilè m ka di ou kòmanse pèdi tèt ou? Kilè ou kòmanse pèdi tèt ou? Anpil fwa, nou konn panse se sèlman gwo bagay yo ki pèmèt sa rive. Poutan, se ti bagay ke nou pa menm prete atansyon ansanm avèk. Pa egzanp, Ou kab di ke ou sispann fè bagay ou renmen yo. Ou sispann pran swen tèt ou. Ou sispann pouswiv kèk rèv ou genyen paske ou toujou di konsa, a, m a gentan fè sa. Swa, lè timoun yo pi gran, oubyen lè timoun yo al nan inivèsite, lè nou gen plis lajan, lè nou fin achte kay. Men, nou bliye si. n ap toujou gen jan de bagay sa yo k ap repete devan nou. Lè konsa, m ka di ke se tan nou kite ap pase paske vi an nou toujou gen yon responsablite ladan l. Se rete n rete nou wè ane ap pase epi nou wè laj ap monte nou pa reyalize anyen. Mwen vle fè nou konnen ke, m ap pale a medam yo, yon maryaj pa ta sipoze efase idantite w. Vin madanm pa vle di ke ou sispann fanm. M ap repete li ankò. Gen anpil moun mwen konnen ke maryaj efase idantite yo. Li efase kiyès yo ye. men m vle di w ke ou pa sipoze kite yon maryaj efase idantite w ni efase kiyès ou ye. Paseke lè w vin madanm, sa pa vle di ou sispann fanm. Pa bliye ke ou toujou gon rèv, ou toujou gen objektif, ou toujou gen talan, ou toujou gen yon bagay ou vle aprann. Epi ou toujou bezwen pou pran swen tèt ou. Wè pran swen tèt lan, se li menm ki pi pi pi enpòtan. Paseke m ka di nou, malgre maryaj mande anpil sakrifis, men sakrifis lan pa vle di ou dwe disparèt. Eske nou konprann sa m di nou an? Wi maryaj mande sakrifis, men pa kite sakrifis lan fè ke ou disparèt tèt ou totalman. Mwen pa vle fè ti pale a kòm si se sèlman se fanm yo ki gen kòm si responsabilite. Men non, nou menm antan ke mari yo tou, nou gon wòl pou nou jwe nan la vi yo. Pase ke yon bon mari, li pa ta sipoze sèlman ap mande madanm ni, eske. kay la pare, eske timoun yo manje, eske timoun yo etidye, eske timoun yo al lekòl, eske timoun yo anfòm. Yon bon mari kapab ta dwe mande madanm ni kòman li ye, kòman l santi l, eske mantalman ke li anfòm, mande l kisa li vle fè ansanm avèk lavi l. mande sil vle aprann yon bagay. Ki rèv ke li genyen? Ki jan ke ou kapab sipòte l? Paske m ka di lè yon fanm ap grandi, se pa sèlman li k grandi. Mari an tou. Mari an grandi. Sa pa vle di li ap grandi lwen mari l. Siksè yon madanm ta sipoze siksè mari l. Paske a lavni nou ka di ke yo ka grandi ansanm. Medam, youn nan bagay m vle fè nou konnen ke pran swen tèt ou pa vle di ke w egoyis pou sa. Gen rèv pa vle di ke w pa renmen fanmi w. Travay sou tèt ou pa vle di ke w p ap satisfè maryaj ou. Epi defwa ke, pa bliye ke nou bezwen ti tan pou nou pran swen tèt nou. E lè w di ou bezwen ti tan pou pran swen tèt ou, sa pa vle di ke w pa renmen mari w, sa pa vle di ke w pa renmen pitit ou, sa pa vle di ke w pa renmen fanmi w. Pafwa, ou bezwen yon ti tan pou pwòp tèt ou ankò, pou tande tèt ou, pou kapab konn kiyès ou ye. Avan ou te yon madanm, pa bliye kew te yon moun. Mwen vle ke chak fanm kap gade video sa pran tan yo pou yo poze tèt yo kesyon sa. Depiw vin madanm, ki pati nan kòw te abandone? Depiw vin madanm, ki pati nan kòw te abandone? Eske se yon rèv? Eske se yon biznis? Eske se yon zanmi? Eske se tan pou tèt ou? Poum fini. M vle di nou ke yon maryaj ki an sante pa mande ke fòk youn disparèt pou lòt la briye. Men non. Mari ak madanm ta sipoze grandi ansanm. Mwen pa vle sèlman pou se mwen ki pale sou sa. M ta renmen tande ide pa nou, kisa nou panse de sijè sa ki se, Eske ou panse yon fanm ka pèdi tèt li lè li vin madanm? Oswa èske se jis fason ke li òganize lavi li? M ta renmen tande opinyon nou chak la, banm on kòmantè epi poum tande kisa nou panse de sijè a. Nou pa la pou nou jije pèsòn. Nou la pou nou dyaloge, nou la pou nou pataje de zide. Se te zanmi pa w, sè pa w ke w renmen anpil lan, Bernide Gelin Cherelien. Mwen swete rewè nou ankò, m ap tann kòmantè yo. Babay!